Salut tout moun, byenvini! Yon koulè ble ak yon koulè wouj, dèyè senbòl sa yo, gen yon istwa ki make kominote yo ak mizik rap pou toutan. Nan videyo sa, n ap dekouvri kijan gang Bloods ak Crips yo vin tounen yon senbòl pou kilti lari ak rap, rete konekte pou istwa sa ki chaje reyalite ak emosyon. Pou nou konprann istwa sa pi byen, ann remonte nan Los Angeles pandan ane 1960 yo. Nan tan sa a, kominote nwa yo t ap lite kont povrete, diskriminasyon, ak vyolans. Se nan epòk sa a, koripsyon te kreye an 1960 pa Raymond Washington. Epi, Stanley Tookie Williams te kreye Bloo'd an 1972, paske yo te bezwen pwoteje tèt yo kont dominasyon Crips yo. Crips yo te itilize koulè ble, e yo t ap grandi rapid. Yo te pran plizyè zòn nan Los Angeles, men, Bloods yo te itilize koulè wouj, yo te vin yon opozan fèm. Yon gwo bagay ki te lakòz konfli ant 2 gwoup sa yo, se kontwòl tèritwa ak trafik dwòg. Vyolans ant gang sa yo t ap ogmante chak ane, lakòz lanmò san fen nan kominote a. Konfli antre 2 gwoup sa yo pa t rete nan lari sèlman. Li te antre nan mizik rap kote anpil atis sèvi ak eksperyans yo nan gang pou kreye mizik ki di vrè reyalite lavi yo. Pa egzanp nou jwenn, The Game bò kote Bloods yo, epi Snoop Dogg bò kote Crips yo. Pou Tupac, menm si li pa t manm okenn nan gwoup sa yo, li te eseye simaye mesaj lapè ant Blood ak Crips. nan mizik li yo. Li te konnen kijan vyolans sa yo t ap kraze kominote nwa yo. Gen anpil mizik ki dekri vyolans gang ki t ap domine epòk sa yo. Pa egzanp, nan gangster rap, tankou mizik NWA, yo dekri lari Los Angeles ak vyolans gang, se te yon fason pou bay vwa a moun ki t ap viv reyalite sa yo. Kounya, an n pale sou Kreps nan kilti lari ak mizik rap. Kreps vle di Sneakers. Pou w pi byen konprann sneakers la, li vle di tenis an anglè. Men pou yo, se pa jis yon soulye, sa reprezante stati, idantite ak reyisit. Rapè yo itilize sneakers pou montre siksè yo. Yon rapè ka sòti nan lari kote li t ap mete tenis kraze, men jodi a li mete Air Jordan oswa Yeezy, se jis pou l ka montre ke lavi li chanje. Sneakers yo tounen yon pati nan kilti a, mak tankou Nike, Adidas ak Jordan gen gwo enpak nan kominote lari a. Yo reprezante yon reyalizasyon pou anpil jèn moun ki grandi nan katye difisil. Sneakers se yon metafò nan mizik rap. Yo rakonte istwa atis ki te sòti nan povrete pou rive nan yon nivo kote yo ka achte bagay ki gen valè pou mete sou yo. Bif ant Bloods ak Crips ak enpak gang yo sou kominote nwa yo se yon bagay ki tris. Men, gen anpil atis ki itilize mizik pou chanje istwa sa yo. Mizik rap pa sèlman yon mwayen pou pale de vyolans, li se yon zouti pou kreye chanjman. Anpil rapè, tankou Tupac ak menm atis modèn yo, itilize mizik yo pou ankouraje lapè ak inite. Sneakers yo menm vin yon fason pou kominote a yo ini a kilti epi stil, mizik se yon zouti ki montre kijan moun ka sòti nan lavi difisil pou rive nan siksè. Koze bif sa, li lakoz anpil atis pèdi lavi yo. Tande. Tupac. Nan yon fiziyad an 1996, konfli a te gen relasyon ant rivalite 2 gwoup sa yo. The Notorious Big, Biggy, te mouri an 1997 nan yon fiziyad ki te asosye tou ak rivalite ak 2 gwoup sa yo. Nipsey, yo te asasinen l an 2019, li te manm Crips, epi lanmò l te lye ak yon konfli pèsonèl. Pop Smoke, yo te touye l an 2020 pandan yon tantativ vòl, men li te gen kèk lyen ak. gang. King Von, li mouri an 2020 nan yon altèkasyon ak yon lòt gwoup. Klike sou ekriti ki parèt la pou gade tout istwa sa. Young Massey, yo te tire l an 2017, li te gen yon koneksyon ak gang epi li te sibi plizyè tantativ asasina avan sa. Nou kòmanse konprann kèk bagay sou Krèps ak Blòd yo. Kounya an n reponn kesyon sa, èske gang yo pa t fè lapè yon epòk? Wi, What Peace Treaty nan ane 1992 te yon moman istorik pou relasyon ant Crips ak Blood yo nan Los Angeles. Men kèk detay kle sou evènman sa, Tande. Nan kòmansman ane 1990 yo, kominote Watts la te soufri anba vyolans gang ki te vin pi grav chak ane. Akoz povrete, chomaj, ak rasis, anpil jèn yo pa t gen lòt mwayen ke antre nan gang, se te sèl mwayen pou yo te siviv. Ebyen, an 1991, yon gwoup polisye touye Rodney King, yon sitwayen nwa ki te nan Los Angeles. Jijman ki te fini ak desizyon pou libere polisye yo sa te pwovoke revòlt nan Los Angeles. Revòlt sa yo te kreye yon sans de inite an kèk kominote ki te santi menm opresyon an, m ap pale de Crips ak Blood yo, paske o debi batay yo t ap mennen an se te pou nwa ka jwenn respè ak valè nan peyi. What Peace Treaty pa t sèlman yon antant ant Purps ak Blood yo, men li te yon mouvman kominotè. Alyans lan te fèt prensipalman nan Wat Imperial Court, Nickenson Garden, ak Jordan Downs House Project, kote reprezantan Crups ak Blood te rankontre pou siyen trete a. Lidè kominotè yo, tankou lidè relijye ak ansyen manm gang yo, yo te ede negosye lapè a, yo te itilize pwogram medyasyon ak dyalòg pou fè l posib. Sib. Pandan trete a, Krieps ak Blood yo te reyini nan yon seri evènman piblik ak reyinyon prive pou montre solidarite yo. Gen foto ikonik ki montre ansyen advèsè k ap poze ansanm pandan evènman sa yo. Manb gang yo fè evènman espò, yo fè fèt kominotè e menm maraton pou montre ke yo fè lapè tout bon. Rezilta ak enpak trete a. A kou tèm, gen yon diminisyon nan vyolans gang yo. Pandan premye ane apre tete a, kominote yo te santi yon diferans pozitif. A lon tèm, malerezman, mank opòtinite ekonomik, entèvansyon lapolis agresif, ak presyon ki soti nan lòt branch gang yo lakoz vyolans yo tounen nan kèk zòn. Menm si trete a pa t dire tout kote, li te toujou yon egzanp pou moutre ke gen bagay ki posib pou fèt nan kominote a. Trete sa a, li te enspire mizik, fim, ak diskisyon sou fason pou rezoud konfli gang nan tout Etazini. Rapè tankou Ice Cube, Tupac, yo te pale sou moman sa yo nan kèk mizik pou ankouraje lapè nan kominote nwa yo. Fim tankou Menace ii, Society, ak Boy and the Hood te tou enspire pa lavi espwa kominote nwa yo. White Peace Treaty montre ke menm nan mitan konfli ki pi gwo yo, gen posibilite pou lapè ak chanjman. Enben zanmi m yo, sa se istwa bif ant Blood ak Krèps yo, ak kijan Krèps yo tounen yon eleman esansyèl nan mizik rap. Si w te aprann yon bagay nan videyo a, pa bliye abòne, like epi kite yon kòmantè. Pataje videyo a ak yon zanmi ki renmen rap oswa k ap chèche konprann kilti sa pi byen. Mèsi paske w te gade, e n ap kontinye kenbe chèn nan vivan ak plis kontni enteresan. Pran swen tèt ou. Pa bliye pase sou sit G-Beauty a pou w retire pwodwi pou cheve w la. Mwen fè anpil bèl videyo sou chanèl sa, antre, gade, epi kòmante, di m ki atis w ap tann mwen pale de li. Pa bliye follow mwen sou Instagram, mwen kite link lan nan bio ak nan premye kòmantè videyo sa. Si w te renmen videyo a, abone ak chanèl la, like videyo a, pataje l ak yon lòt zanmi, konsa fanmi an ap grandi pi plis. Orevwa, na wè ankò nan yon lòt pi bèl videyo. Kèch kèch!
Abone ak chèn Dominique PM Nou pote enfo sou atis.